Vil M gon kontra yo pap pranl ou konn pouki rezon yo pap pranl se a koz de nou nou pral di wi yo nou pral mete tout pawol nan tèt yo pou yo pvi yo e nou kap mete yo nan divizyon jodi a m wè se fanatik yo ki koz moun yo gen problem franchman se nou menm kap kraze koup se nou kap kraze koup yo. Nou pran lion nou panse lion gon pwoblèm avèk fedna kitem rele lion kounya la mande èskel gon pwoblèm avèk fedna lap di non men nou menm nou raz franchman nou raz menn franchman demen se se fèt nèg lan li chwazi fon ti fon ti aktivite vini nou vini nou pap vini nou pa vini nou la nap pede joure nan kòmantè. Nou pa konn yon menm. Nou konn fedna non. Bon mwen sak nèvem se mande yon resi kote yo te achte yon bagay yo pa genyen epi nap di n fanatik fedna franchman nou raz. Yè aktivite fedna a fèt. Mwen m panse lè m rive pa tap gen kote nan lari an pou wè moun e pou wè kote pou pase nou la sèl sou entènèt la nou rete nou menm pat vini nou pat vini nou pat vini e konsa nou renmen l bon mwen menm pi gwo pwoblèm mwen genyen avèk fanatik sa yo pou jan nou di m nou renmen fedna lè fedna lage yon feyton se la m tap wè nou renmen l. Non, nan mwens ke on jou, nan mwens ke on jou, fò l ta fè 200 ke. Se kon sa nou renmen l? Nou pa janm pataje anyen. E pi nou la, depi se joure nou la. Mwen regrèt m pa ka joure menn. Franchman menn, fout nève m. Paske mwen m respekte moun ki anba live yo, m respekte yo gen bagay m pap di. Lè Fedna resi fè 100 k nan yon jou e fèt li fè epi nou renmen l, ou wè fanatik Wendy yo, yo di yo se chinwa. Kou Wendy lage nan yon jou l fè yon milyon views. Men moun ki gen fanatik, nou la sèlman pou joure. Nou la nou pa ka ede tifi a grandi, sèlman pou joure nou pwòp men. Nou raz franchman. Nou raz menn. Map gad kòmantè yo la yo la ap yap tagè lion. Yap joure lion. M pa vin defann lion mwen menm. Men nou raz. Nou se fanatik menn. Lè bagay pozitif la fòn fèl tou menn. Fedna lage yon pwojè la nou la nou paka nou paka al moute fèl nou yon jou fèl fè 200 ke. Depi se pou joure nou fò. Nou fò ladann. Franchman. Nou nève moun. Mwen menm lè Fedna fè san ke nou jou la mwen Fedna e fèt li fè. San ke tounen yon liks pou Fedna. E tanjis ke nou menm nou se fanatik li. Depi se pou jou a pran ba live la ap joure m nan. Pase m ap pale verite. Yap joure m. E konsa moun ki fanatik. Lè li domine m lage rapid vit m bay m pran 6 èd tan san ke fèt m bay m m bay m pran l pou yon liks. Lè Fedna fè sa ke nou jou yon pakèt fèt li ye epi nou renmen l nou renmen l bon mwen menm m ba ou defi sa moun k ap joure yo m ba ou defi vin nan box mwen lage lage yon 5 papye kote nou te òdè yon bagay sou sit Fedna mwen pou nou wè konbyen m ap òdè mwen menm yo pa ka fè l. Sèlman pou joure. Yo sesi, yo sela ba. Sa yo fò ladan l. Bann mechan. Fedna ap fè nou plezi. M pa gen pwoblèm. Fedna ap fè nou plezi. Nou fè, nou fè gen pakèt bagay Fedna vle fè l pa ka fè l akoz de nou. Akoz de nou. Men Blomay la. Blomay, m ta renmen pou w vin la pou w di m èske w pa t gen yon kontra avèk Fedna. Lè Fedna te fè pòs li di l pa okouran, men ou menm ki t ap fè aktivite a, èske Fedna pa t dakò pou aktivite a fèt? Bon, m pa t ap pran yon desizyon. Pase mwen m pa ka fè manti sou Fedna. Men moun ki t ap fè aktivite a, men l la. M pa t ap pran yon desizyon pou m pa pou m t al pran foto Fedna met nan aktivite. Avan ke m te fè, m te pale avèk l yo avan l yo di. M pap pran desizyon pou fedna rive jwenn fedna vrèman m pale avèk fedna fedna dim wi li di bon depim la lion la e MK la ou mèt di wap gen moun aktivite ap byen pase li di kòman sa ap ye m di fedna men kòman lap ye dèske ou menm a lion se koup nou ye map fè tout pou ou m di 40 pousan pou ou e lòt 20 pousan dèske bay istwa ou kout li e 40 pousan pou mwen avèk staff mwen m di men kòman lap ye fedna dim wi men m wè fedna fè fòs fedna di li pa konn bagay konsa sa ki deranje m.
Fedna te fèl lè m ekri fedna fedna di a koz de fanatik yo kap joure m padonel dèmyèt fè video wi MK se profitè MK sesi MK se laba m pa gen problèm avèk sa yo men nou menm imajine w 40 pousan pou li kòb sa tap edel.